Valcourt avèk minis lan anndan nan lopital lapè. Polisye e sekirite minis lan yo Polisye yo te gen yon bon konpòtman tou paske yo jere jounalis yo ke n konprann tou ki yo menm yo fristre paske yo pèdi 2 konfrè yo epi yo gen plizyè k pran bal. Minis la te anndan chanm sa a la a, epi jounalis yo mandan raje pou yo pou yo al pran minis la anndan bay tèt yo peyi tèt chaje nèt wi e peyi Ayiti a. Ya m t ap di ke minis la fò minis la konprann ke zòn nan pa t bon. e ke si li wè bon m pèmèt nou tande yon bay yon ti son non bon m pèmèt piblik la fè yon ti tande.

Se avèk anpil lapèn, Ministè Sante Piblik prezante kondoleyans bay fanmi ak pwòch 3 moun ki pèdi lavi yo jodi a, yon polisye ak 2 jounalis. Mwen vle tou voye tout solidarite ak senpati mwen Pou tout moun ki viktim trajedi ki pase jodi a nan lopital jeneral. Menm jan ak prezidan konsèy tranzisyon an, Son Ekselans Leslie Voltaire, Ministè Sante Piblik kondane zak kriminèl sa yo avèk tout fòs li, paske yo atake dwa fondamantal nou pou lavi, sante ak sekirite. Jodi a te dwe yon jou lespwa pou pèp ayisyen an, yon pèp ki ap soufri anba anpil maladi epi ki ap batay chak jou pou jwenn swen sante li merite avèk dignite. Mwen konnen travay la pa fasil, men mwen kwè fòk li fèt e mwen di sa ankò, mwen rete detèmine e mwen pap fè bak nan batay pou relouvri pòt tout lopital ak sant sante ki fèmen yo. Chak Ayisyen gen dwa pou jwenn swen sante de kalite e mwen pap sispann travay pou garanti dwa sa a. Lè mwen te asepte pran responsablite pou vin minis Sante Piblik, te gen de gwo objektif ki t ap gide misyon mwen, relouvri tout lopital ak sant sante ki fèmen yo pou chak sitwayen te kapab jwenn swen sante kèlkeswa kote yo ye ak kondisyon sosyal yo, mete an plas avèk tout moun ki konsène Mezi solid pou asire tout moun nan peyi a gen aksè ak swen sante de kalite san baryè. Jodi a nou pran responsablite pa nou, men fòk chak moun pran, nan nivo pa yo, pran responsablite pa yo tou. Ministè a te gen garanti nan men fòs lòd yo pou tout dispozisyon pran pou garanti sekirite reouvèti lopital jeneral. Peyi nou an bezwen tèt ansanm pou n rive rebati yon sistèm sante ki solid ak ekitab. Nou remèsye tout aktè, spesyalman kòmandan USGPN nan ki te rete ak nou pou evakye plis pase 200 moun e transpòte 6 moun ki te blese. Nan 6 moun sa yo m ka di nou gen 2 ki nan sal operasyon, gen 4 ki stabilize. Nou remèsye pwofesyonèl lasante ki ofri èd yo pou pran swen moun ki lopital yo. Ansanm, nou dwe travay pou pwoteje lavi ak dignite chak sitwayen. Istwa pral jije nou, pa sou sa nou te vle fè, men sou sa nou reyèlman fè jodi a. Mèsi.

E yon gwos apresyasyon pou fèt Nwèl, notamman lavèy, lavèy vle di 24 desanm, kote toujou genyen anpil anbyans atravè lemond, men an Ayiti nou pa Nou pa deroje avèk sa, menm si se vre, gen kèk ane la, bagay yo pa pase byen pou nou. Notamman ane sa a, se youn nan ane moun Pòtoprens pa fete ditou. Vini la a maten an, bon ou konnen, depi w ap viv vi de koup, li genyen ti diskisyon ladan li. Moun k ap dò a ret nan kabann ou non monchè, sa w pa chache. Deyo ale sa bagay men mwen mwen te vle vini sa se premye bagay la paske mwen menm mwen pa m pa fete pa gen anyen pou moun fete ane sa nou wè ki dram ki pase yè 24 desanm nan n ap gen pou nou pale de sa avèk imaj lan emisyon an, kote ke genyen 2 konfrè jounalis ki mouri, epi gen plizyè k pran bal, e genyen yon polisye ki mouri tou. Sou atak teyoris ke moun sa yo yo tonbe. E jodi an, Si nap wè ke emisyon sa li spesyal paske 1 nou pa pase piblisite ladann sa vle di donk se pa yon emisyon kòm tankou lòt yo nou pa jwe piblisite meri a ni lòt piblisite k la yo nou pa jwe yo nou jis jwe mizik emisyon an epi nou moute dirèkteman bon gen moun mwen konnen kap dòmi. Gen moun malgre m te di m ap la maten an men yo pa ka leve. Gen moun tou k ap vini an reta. Men lesansyèl li mèt te avèk 3 moun, li mèt te avèk 4 moun. N ap fè emisyon an, l ap rete sou Facebook la, YouTube la, moun k ap leve apre yo. Dayè moun ki gade l apre yo toujou plis ke moun ki live yo. E se si nenpòt 4, 5 fwa plis. Ke moun kite live yo. Di donk pa genyen pwoblèm de kantite moun nou konn genyen an ke nou pa genyen l maten an. Se pa yon pwoblèm. Men moun sa yo y ap gentan wè emisyon an paske lè yo leve y ap jwenn li. Anpil moun voye di m jwaye Noël malgre ke m pa anvi pran ni men bon. Pa koutwazi m di yo mèsi. E mayo k sou mwen an, se yon mayo m mete tou lan okazyon nwèl lan, piske nou konnen l gen yon wouj vif e sou li. Fò m gade mwen ki, m pa ka pa mete linèt la non pou m wè, paske si m pa gen linèt la m pa ka li. Pou m wè lè fidèl dè fidèl.

M site de twa lan yo, Christine Laurent, se les infatigables, moun sa yo, e tout lòt ke m pa site non nou yo, pase nou anpil kanmenm, nou gen tan malgre, e yè gen lan nou menm petèt ki dòmi ta, nou gen tan kanmenm genyen yon 700 moun anba YouTube lan, pandan ke gon 130 ki anba Facebook lan, son gwo bagay. Aloske repib map vin la maten an peyi an poko leve. Wi m tap di ke moun ki voye di m jwaye Noel yo bon. Genyen m di mèsi e mèsi a sèlman m ka di nou pap jwenn plis pase mwen menm m pa gen kouraj pou m di w jwaye Noel tou oubyen pou m di jwaye Noel malgre tou. Dotan plis ke peyi nou an li chaje ak pwoblèm e pa gen trèv. pou moun kap fè zak kap touye moun an Ayiti yo. Moun sa yo pa fè trèv. E yè genyen m panse 3 pèt fami. E dapre mwen menm ki pèdi la vi yo san yo pa gen kont avèk okenn moun. Jis paske yo te an kote ke yo pat dwe ye dapre sèten. E gen yon ti repòtaj. Wi kouraj la nou bezwen anpil kouraj pou nou kontinye e pou nou kontinye avanse. E si bèl ui. Map genyen map genyen map gen Youri cheveux kòm envite vandredi nan emisyon sa e ki tounen wi. Eskel anfòm? Ok semèn sa yo tèt la pa bon menm. Wi non nou pa gen pwoblèm sa mwen. Mwen aranje m pou sa pou nou fè yon yon entèvyou a ansyen majistra ki vin nouvo majistra Pòtoprens lan. N ap fè yon entèvyou avè l sou sou tout sa k ap di nèt. Vandredi randevou kase, vandredi 27. Wi. Li yon ti jan konplike la e nou wè n ap viv vrèman nan m gen lenpresyon leta ayisyen Pa pran dimansyon sa ki gen la. Alò n ap genyen pou nou fè moun Nouyòk, de twa zanmi Nouyòk pale maten an. E leta ayisyen pa pran dimansyon sa k gen la. E minis sante piblik lan, petèt ke, m pa ka di petèt, li genyen bòn fwa. poul ta fè bagay yo mache lèl al paske yo dim li ouvri chansrèl lèl ap wè sil afè lopital ki nan zòn yo non dwa yo men se lopital yon lopital ki dèyè do palè nasyonal wi li nan zòn de non dwa ou kwè nou konprann lopital la dèyè do palè. Epi lopital la li lan li lan zòn de nondwa. E se pa lopital jeneral sa k pase a pase, se nan lopital militè lan ki lan do kazèn Desalin nan, ben ki se ri a ki separe l a lopital jeneral, ri Sentonore. ki separe l avèk lopital jeneral. E gen anpil moun ki mande pou minis lan demisyone. Mwen wè lan kòmantè de moun k ap di fò minis sante piblik la demisyone pa rapò a neglijans e nayivte l lan dosye sa a. Se vre ke minis la kapab anime de bòn fwa, mwen m panse l anime de bòn fwa, m pa konnen li. Men m panse l anime de bòn fwa lè li menm, paske sa kapab enève nèg la ke l wè ke gen lopital yo la epi lopital yo pa kab ouvè yo fonksyone pou yo bay popilasyon an swen, dotan plis ke misye minis sante. Men, se vre tou, misye konnen ke kote l prale a, se pa nan pati plezi l ta prale tou. Si ou mobilize jounalis, ou mobilize pèsonèl lopital la pou vin relouvri lopital la, fòk ou te, non sèlman fòk ou te avèti lapolis, Fò la polis, menm menm polisye yè GPN yo k tou kole avèk lopital la pa okouran. Se sa polisye yo di jounalis yo, yo pat okouran de de bagay sa. E bagay lan li li li pase mal. Bagay lan pase mal lè ke Izo, pase m kapab di Izo pise Izo revandike sa k pase a. Sa ki pase a izo revandike l puiske li menm li di ke l pat bay lòd pou lopital ouvè e nou tout wè imaj dron ke l mete deyò e li pou mete imaj sa deyò imaj dron ke l mete deyò lè l ap joure ke viv ansanm pat bay lòd kijan k fè nou vin la a. Sa vle di donk e moun ki mouri yo se responsablite Izo. Li touye yo. Paske li revandike l. E men ke li menm li pa di li menm li di viv ansanm. Moun yo apre sa vin genyen. Nou konnen jodi a e bon jou, alò depi yè se bon jou nouvèl vrèman. Dotan plis ke maten an la, e se youn nan bagay ke mwen menm m eseye ke nou konprann, se lan se lan tradisyon an m ap eseye soti, kote ke peyi a fèmen depi se jou fèt, depi se dimanch. Jou ferye peyi a fèmen. Peyi pa fonksyone konsa. Kelkansa peyi gen sou la tè a, menm si jou a e jou fèt, men moun ki la pou enfòme ou yo, yo menm yo toujou sou la bal. Evidant genyen yon gwoup moun ki pa ka fete yo menm. La polis, la près. e paka lan jou konje paske gen de moun ki bezwen konnen kisa ki kisa k pase kijan bagay yo ye kijan peyi dòmi mwen tande temwayaj jounalis mwen ki te la k te prezan son bagay son gwo kochma bagay sa ou anndan epi yap tire sou ou pa gen kote pou kouri se USGPN ki vin pote yon echèl bay moun yo M gade yon ti repòtaj TV 5, m te voye l ba ou? Enben, olye ke m pase, alò kite m fin rakonte l apre sa m a kite w pase l. Wi se Yè GBN ki pote yon echèl ba moun yo, ki glise l anndan lopital la. E sa k fè gen lòt moun ki sove, men otreman bagay la te kapab pi katastwofik. E TV 5 Monde fè yon ti repòtaj sou li, m ap pèmèt nou viv li, epi apre sa n ap retounen.

Na konprann ke sa k gen la se pa yon jwèt. Sa kap pase la paske mesye viv ansanm yo pap jwe yo pap jwe ditou menm gen lenpresyon gouvènman sa k la pa konprann pa konprann sa e se sa k rive minis lan tou minis lan pa konprann ke li anfas yon gwoup moun ki pap jwe. Paske fòn konprann yon bagay, lopital Bernamez lan, li bay tout moun swen. Li pa gade sou klas sosyal ou. Se yon nan ra lopital an Ayiti, lè yo vin avèk moun nan, yo pa di yo pa presevwa ou. Kit ou, malgre se yon lopital prive li ye wi, kit ou gen kòb, kit ou pa gen kòb. Ou konprann? Kit ou pa gen kòb, kit ou pa gen kòb, yo resevwa ou. Bon e lè ou rete lè ou rete ou eskize m yon ti moman m ap reponn yon moun la. Lè w rete epi ou kraze skanè lopital la, ou boule sal operasyon, ou boule sal, e ki kote nèg yo pase, nèg yo se pa dèyè yo pase, Yo kraze mi pou yo antre anndan lopital la pou yo al fè aksyon an. Sa vle di donk li klè ke Viv Ansanm pa vle okenn moun al pran swen de sante. Si w genyen pwoblèm de aksidan machin, aksidan moto, Si w pran bal, paske gen bal mawon tou, gen bal, bal la gen ta pa bal mawon men w pran bal epi w pa mouri, epi se lopital pou yo kouri avè w. Sa vle di menm sa ke nèg yo pa vle ke ke popilasyon an genyen ti chans sa. E minis sante piblik la, bon mwen menm m wè l bay, m wè l bay yon M wè l bay yon yon entèvyou. Li bay yon pwen de près, sa pa entèvyou. Li bay yon pwen de près ki dire 2 minit. L ap esplike ke fòk leta reprann kontwòl. Men fòk leta reprann kontwòl tout bagay la. Fòk leta met lòd avan frè. Sa se bagay yo pa konsa yo rete yo dejenere. Se yon bagay ki fè yo dejenere. Sa vle di nan sans sa a. Ou genyen pa de responsabilite ou lan moun ki mouri yo. Yon lot video m voye ba ou pita. Li menm li long men ap e. Ou gen pa de responsabilite ou lan sa ki rive a. Paske ou te konnen ke zon ou ale a son zon de non dwa ke li e. E menm lò te pran dispozisyon. An nou di ke sante publik te pran dispozisyon. Asavwa fè lapolis te kadrye zòn nan avan l vini. Men e apre? Se ouvè w al e ouvri w al reouvri. On bagay bay lopital la pa rete konsa l fèmen. Lopital la fèmen paske pa gen pa gen kondisyon nòmal pou lopital la fonksyone nan zòn sa a. Kounye a si w pral reouvri l fò gen garanti ke moun ki te fè l fèmen yo ou gen kontwòl yo pou pi piti. Ou pa gen kontwòl moun yo. Epi ou annik vin ou vin ouvè lopital. Ou pa menm avèti lapolis. Sa vle di son gwo gwo gwo neglijans melanje avèk yon nayivte ki fè bagay sa rive la. Moun ki mouri yo mouri nèt. E map gade, m pa konn si gen anpil nan nou, malerezman m pa ka mete bagay sa yo sou sou rezo sosyo. Ou mèt pa, ou mèt pandan map pale a ou ka lage videyo a wi. Videyo sa se jounalis ki te bezwen al goumen avèk minis lan anndan nan lopital lapè. Polisye kami, sekirite minis lan yo. Polisye yo te gon bon konpòtman tou paske yo jere jounalis yo ke n konprann tou ki yo menm yo fristre paske yo pèdi 2 konfrè yo epi yo gen plizyè k pran bal. Minis la te anndan chanm sa la epi jounalis yo mande anraje pou yo al pran minis la anndan. Bay tèt yo peyi tèt chaje nèt wi peyi ayiti a. Ya m tap di ke minis lan fò minis la konprann ke zòn nan pat bon e ke si li nou wè.

Se avèk anpil lapèn, Ministè Sante Piblik prezante kondoleyans bay fanmi ak pwòch 3 moun ki pèdi lavi yo jodi a, yon polisye ak 2 jounalis. Mwen vle tou voye tout solidarite ak senpati mwen pou tout moun ki viktim trajedi ki pase jodi a nan lopital jeneral. Menm jan ak prezidan Konsèy tranzisyon an, Son Ekselans Leslie Voltaire, Ministè Sante Piblik kondane zak kriminèl sa yo avèk tout fòs li, paske yo atake dwa fondamantal nou pou lavi, sante ak sekirite. Jodi a te dwe yon jou lespwa pou pèp ayisyen an, yon pèp ki ap soufri anba anpil maladi epi ki ap batay chak jou pou jwenn swen sante li merite avèk dignite. Mwen konnen travay la pa fasil, men mwen kwè fòk li fèt, e mwen di sa ankò, mwen rete detèmine e mwen p ap fè bak, nan batay pou relouvri pòt tout lopital ak sant sante ki fèmen yo. Chak Ayisyen gen dwa pou jwenn swen sante de kalite, e mwen p ap sispann travay pou garanti dwa sa a. Lè mwen te asepte pran responsablite pou vin Minis Sante Piblik, te gen 2 gwo objektif ki t ap gide misyon mwen, relouvri tout lopital, ak sant sante ki fèmen yo, pou chak sitwayen te kapab jwenn swen sante kèlkeswa kote yo ye ak kondisyon sosyal yo. Mete an plas avèk tout moun ki konsène mezi solid pou asire tout moun nan peyi a gen aksè ak swen sante de kalite san baryè. Jodi a nou pran responsablite pa nou, men fòk chak moun pran nan nivo pa yo pran responsablite pa yo tou. Ministè a te gen garanti nan men fòs lòd yo pou tout dispozisyon pran pou garanti sekirite reouvèti lopital jeneral. Peyi nou an bezwen tèt ansanm.